Alix DJ Fils-Aimé misye pral nan bon kouri, misye pral nan bon pwoblèm Désir Venus. Paske gen anbasadè peyi Kanada, tande byen zanmi entènot mwen yo, m ap pale de André François Giroux, nan yon entèvyou ke misye bay avèk jounal Le Nouvelliste, André François Giroux di avèk Le Nouvelliste, Fizeme pa gon kat an blan nan men l. E si Fizeme panse ke li pral gen menm konpòteman avèk KPT an, y ap regrèt sa pou li, li ap fini trè mal. Kidonk, selon anbasadè François Giroux, li mande avèk Fizeme pran tout dispozisyon pou pèmèt ke li tabli sekirite e rann ke eleksyon òganize anndan peyi a. Paske, selon anbasadè François Giroux, e selon kominote entènasyonal lan, yo wè son pataj gato k deja ap fèt la a, bò kote Alix Fils-Aimé avèk yon ansanm de aktè politik, pou ke l kapab rete sou pouvwa a. pou ke l kapab konsolide pouvwa. Sa m vle moun yo konnen, Fizeme pa apèn nome, Fizeme pa apèn pran primati lan, Fizeme gen 15 mwa la kòm premye minis e jodi an li se sèl kòk chante nan bas kou an. Sa vle di pa gen anyen ki pral fè moun etone la de Fizeme. Siyen pak nasyonal, di se sekirite, di se stabilite, di se eleksyon, Ki kote Fils-Aimé te ye alòske l se premye minis, li se chèf CSPN, li se premye dè polisye, epi li pa t janm vrèman pran yon ansanm de dispozisyon e pou pèmèt ke gen lapè anndan peyi a? Jodi an, blòf la gen limit, jodi an, demagoji ke Fils-Aimé selon anpil aktè ap fè la, li gen limit. E pèp ayisyen an, Dyaspora ayisyèn nan di yo paka yo paka ankò ap soufri, sitou sila ki nan kan deplase yo, sila ki anba tant ke bandi ame mete avèk leta gang mete avèk sektè gang teworis mete zam nan men jenès lan anndan geto yo e jodi an jèn sa yo vin tounen yon monstr ki detui, ki kraze peyi an. Mezanmi, ebyen doulè fizeme deja kòmanse. Kalvè fizeme deja kòmanse. E pa bliye, Se menm antre François Giroud sa, nou sonje lè ke ka pete an te pran desizyon pou te revoke Fils-Aimé, antre François Giroud, Henri Wooster, yo te ekri plizyè konseye, pami yo Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc, Leslie Voltaire, tout konse te pran desizyon pou te revoke Fils-Aimé yo, pou yo te di avèk ansanm de konseye sa yo, atansyon, si nou gen lide revoke Fils-Aimé, enben y ap koupe viza nou, y ap sanksyone nou. E efektivman, nou te wè ke depi se konseye ki te enplike pou te revoke Fils-Aimé, yo koupe viza yo tout e yo di yo tout nan relasyon avèk gang. Sa vle di ke menm entènasyonal lan te kanpe dèyè Fils-Aimé. Jodi an la, si André François Giroud deja kòmanse ap tire pye, e l deja kòmanse ap voye mesaj bay Fils-Aimé, se di l di ke li wè Fils-Aimé ap pran wout la ki pa bon. E yo tou voye pinga ba li, se nan liy ke l prale an la, se nan chemen ke l ap pran la, Se konsa l vle ale, enben sa k pral rive l lan ap pi mal ke ka pete an. Lapolis avèk bakòp Feray Désir, yo kontinye ap frape seryezman bandi Taliban Mawozo o nivo de Kwadèboukè, alò, Mibalè padon, kote ke nan plizyè espas ke nèg yo te okipe, enben Lapolis, bakòp Feray, Yo deloje, yo netralize anpil nan zèfèyis sa yo, anpil nan malfektè sa yo. De menm tou nan Kwadèboukè, lapolis fè konnen ke yo te mete, yo te fè yon entèvansyon nan Site Doudoun, gen plizyè zèfèyis, gen plizyè atoufè ki yo menm tonbe pa leve e gen de espas ke lapolis li menm dekouvri plizyè boutèy koktèl molotov, lapolis detwi sa yo e lapolis fè konnen ke y ap rapousib, y ap kontinye avèk seri entèvansyon e operasyon yo. Byen ke nou aprann operasyon ki poko vrèman de grand envergure, se paske kominote entènasyonal lan ta mande avèk, enben lapolis lan pou kanpe avèk operasyon yo, pou tann fòs Entènasyonal lan, fwa sipreso gang lan pou vin batay kont kesyon gang arme. Nan entènasyonal lan, ki sa ke l ye? Ebyen, nou konnen klèman ke Etazini ak Izrayèl, yo tanmen yon atak ayè samdi an, ebyen, kont peyi Iran, ebyen, kote ke gen plizyè moun ki mouri, e selon prezidan ameriken an, Donald Trump, ebyen, ayè samdi dan laprèmidi 28 fevriye an, Li fè konnen ke genyen gid siprèm peyi Iran, me misye pè ta pèdi lavi l, bon pa menm ta, sa vle di Etazini, Donald Trump konfime enfòmasyon an menm pou l di kòmsi ke gid siprèm peyi Iran, peyi Iran, misye pèdi lavi l, me byen ke anpil medya nan peyi Iran di ke me gid siprèm nan misye pa mouri, misye bèl e byen vivan. Me peyi Iran li menm, li fè plizyè atak misil sou plizyè baz lame amerikèn e l atake plizyè peyi ki se alye Etazini nan Mwayen Oryan Dezi, kòman nèg yo mon frè? Mèsi Gaston nou gade byen anfòm m trè kontan pou nou rankontre nan Kalfou Verite a mèsi avèk tout moun ki pran ti chèz ba yo pou yo vin enfòme ak konnen sa kap pase anndan peyi Dayiti plizyè dizèn polisye ki soti nan divès inite nan Polis Nasyonal Dayiti an pnh yo leve vwa yo pou yo denonse Koripsyon ki ap fèt ajan sikilasyon yo ap komèt nan zòn tankou Boudon, Lali, Dèlma ak 60 ak zòn bò Delimat nan zòn 32, Dèlma 40 ak lòt lokalite ki andedan kapital la, yo fè kwè ke polisye ki anndan dcpr yo ap fè anpil koripsyon. Talè, talè, sa vle di se 2 polisye ki denonse 2 polisye ankò, byen 2 sendika polisye ki denonse 2 polisye ki nan kesyon ap fè moun abi nan kesyon koripsyon, nan kesyon e bay kontravansyon byen kanpe moun sou ki nan machin, e sa? Alò li pa chita sou yon baz de sendika pase nou konnen lapolis tan l te statye sou 2 sendika se te Synapo epi SPNH 17 Ok. aprè Yonel Lazarre te deside vin pòt pawòl polis nasyonal Dayiti a nou pa tande pale de Synapo ankò nou tande pale de SPNH 17 men polisye sa yo ki leve vwa yo pou denonse zak kòripsyon ki ap fèt nan divès pwen estratejik yo Se 2 polisye ki anndan dcpr. Dcpr nou konnen se 2 polisye ki twouve yo nan direksyon santral polis woutye ki di ke gen 2 koripsyon ki ap fèt nan ansanm zòn ke nou sot site la yo Blaise Peterson. Tankou zòn Boudon, Lalu, Dèlma 60, zòn Delimat, Dèlma 32 ak espas Dèlma 40 ak divès lòt zòn ki anndan kapital la yo di gen 2 polisye ki nan lari a ki antann pou sèvi avèk pozisyon yo pou fè koripsyon. E sonje, lè polisye itilize sa yo genyen kòm kapasite e pozisyon pou yo fè kòripsyon nan pèmèt ke machin pase, li pa gen lòt bagay ke l ap pote. Se krim de san avèk krim ekonomik ke l pral fè, ki pral pèmèt gen kidnaping ki ap fèt anndan peyi a. Entèdiksyon nan sa ki gen pou wè avèk kesyon sikilasyon ki san plak anndan peyi a, Blaise Peson. Otorite nan pi wo nivo Ministè Jistis ak Sekirite Piblik li anonse li entèdi fòmèlman sikilasyon tout machin ki pa gen oubyen ki pa gen oubyen ki gen ansyen plak. Si machin nan pa gen plak ditou oubyen l gen ansyen plak yo entèdi sa. Pou yo di ansanm moun yo pou yo aranje yo avèk Fisk la pou pèmèt ke yo gen e mwayen pou yo idantifye ansanm machin sa yo ki ap fè moun pse desann sou beton an. Anpil kesyon ap poze. Eske avèk arive Will Donald Trump sou pouvwa a, li ap pwomilge, li ap fè pwomosyon pou twazyèm gè mondyal pa rapò avèk ansanm atak ki ap fèt sou 2 peyi atravè mond lan? Lè nap gade dènye arestasyon pou sèten e kidnaping pou sèten dotk nan peyi Venezuela avèk Nicolas Maduro e 2 atak pou vyole espas litoral peyi Kiba a kote genyen Plizyè sitwayen ameriken ki viktim ki te abò yon ti vedèt nan semèn ki sot pase a e kounye a gen 2 atak ki ap fèt nan peyi Iran. Yo ta fè kwè se Lèzetazini Damerik ki kole tèt avèk peyi Izrayèl pou fè ansanm atak sa yo. E peyi Iran, bò kote pa yo, yo rete mòdikis nan pozisyon yo. Yo di yo pap bese lè bra, y ap kontinye batay pou pèmèt ke dwa yo ak respè yo respekte. Se ke nou menm an Ayiti ke n pa ka fè, Bless Gerson, nan kontèks ki parèt ekstrèmeman difisil, awondisman ki nan zòn Lagonav, awondisman Lagonav ki ap konnen sitiyasyon ki ekstrèm difisil depi plis pase 3 jou, ebyen vis delege awondisman an ki pran dispozisyon nan kad misyon ke l genyen pou ankouraje estabilite, lapè ak tèt ansanm nan mitan kominote a li pran desizyon pou li pwoklame ansanm enfòmasyon pou 3 jou sa yo, pou yo ka eseye dòtogade priyè. Pou otorite ki pi pwòch laprezidans yo, ki pi pwòch egzekitif yo, yo kwè nan sitiyasyon ke peyi a ye la a, se priyè ki dwe fèt. Se ka Vis Delege Awondisman Lagonav la ki mande avèk popilasyon pou yo prepare yo, pou yo adrese yo avèk Le Grand Dieu, Jewova, Le Grand Architecte de l'Univers. Sendika Polis Nasyonal Dayiti a, SPNH 17, li di ke l resevwa enfòmasyon, ki fè konnen gen plizyè polisye ki deja anba kontwòl dcpj pou enplikasyon prezime yo nan zak kidnaping Blaise Peterson. Sendika a di l ankouraje inisyativ sa yo, men li ensiste tout pwosedi pou yo kapab fèt ak bon jan prèv san yo pa fè abi ak vyolasyon dwa moun selon sa SPNH 17 ki gen Gary Jean Baptiste kòm kòdonatè ki ap dirije l e nou dwe konnen Lame Dayiti ak Ministè Defans yo te soti yon kominike pou laprès, yo te klè, yo di yo pa genyen de militè ki an fonksyon ki nan kesyon kidnaping, yo di se traktasyon, difamasyon ki ap fèt sou ajan FADH yo pandan yo mande avèk popilasyon an pou kenbe yo enfòme sou tout sitwayen, tout endividi ke yo wè ki ap itilize inifòm Lame Dayiti a pou regle afè pa yo. Se kè kontan ak lajwa nan sektè kiltirèl la lè tout moun yo konstate vreman ke Carel Pedre, rive jwenn liberasyon l tankou jan anpil moun tap mande l. Se platfòm Show Carel la ki konfime enfòmasyon an ki di ke Carel rejwenn fanmi l, pitit, madanm ak lòt moun ki pwòch li Blaise Peterson. Sévère, m pa konn si w resevwa m byen kote w ye a non mon frère. Ou anfòm Sévère?
Bonjou Dedye, bonjou Blaise, bonjou tout moun nan batay m wè nou resevwa m se ke w se mwen m tande nou kòrèk. M tande w kòrèk wi frè m. Sa w gen sa w gen nan djakout ou sa w gen sa w tande pa la zanmi yo non.
Bon sitiyasyon an pa chanje. Sitiyasyon an pa chanje traktasyon kontinye ap fèt e Majorie Michel di l prè pou l vin minis nan pouvwa sa a. Paske m te di nou mesye dam yo fè anpil travay deyò. Majò Michel di l prè pou l vin minis e puiske ekip André Michel la yo ap negosye ministè afè sosyal. Pa bliye sou Ariel Henry yo te gen ministè planifikasyon kote yo te mete Richard Pierre e yo te gen 2 direksyon jeneral egalman. Pou kounya la y ap negosye la ministè afè sosyal san konte 2 direksyon jeneral men pou lenstan y ap gade si yo ka gen menmiz sou ministè afè sosyal. Lè w di ministè afè sosyal, se yon ministè menm lè w pa tande ap fè gwo bri men se yon ministè gen anpil lajan k ap brase ladan. Paske tanzantan ou tande gen ti kòb mon kach ki ap bay pou paran pou swadizan ki pral mennen pitit yo lekòl, ti kòb ki ap bay pou de seri de moun swadizan pou pote sekou avèk de seri de moun ki nan pwoblèm, ti kòb mon kach ki swadizan ki ap bay nan kan deplase yo. Son ministè tanzantan gen kòb kap debloke pa bliye Jè Jubè fòk Jè kèkè la fè bèl bwas ladanl la tou wi kòm minis afè sosyal. Ebyen ebyen mesye sou sou CPT a mesye tanzantan ou tande gen lajan kap brase kòm kwa yap bay paran wi ou tande yap bay paran kòb pou reouvèti dè klas Ou tande y ap bay de seri de fanmi kòb pou sa yo rele apezman sosyal la, men toujou gen yon pakèt plenyen paske se de seri de moun ki vin avèk lis pa yo, sa yo gen ti mè boubout yo, yo gen ti kouzen yo, ti kouzin yo kòmkwa se paran yo ye, yo gen vwazinaj yo, yo gen tout kòd fanmi yo, yo mete nan lis lan oubyen. Gen seri de moun ki nan kabinè minis lan ki rele, ki ap di, voye lis 20 moun ban mwen, voye lis 10 moun ban mwen, voye lis 15 moun ban mwen. E veritab moun ki nan difikilte a, yo pa jwenn vrèman, yo pa jwenn asistans. Menm lè sa y ap bay la, l pa gwo men kanmenm li ka bouche yon tou, kanmenm li ka fè yon de jou. E nou sonje. Yo te pran dispozisyon pou yo te akonpanye de seri de paran timoun. Yo te menm di, yo pral nan lekòl nasyonal yo e lekòl nasyonal yo ap soumèt lis ansanm de timoun ki nan lekòl la avèk paran yo, epi pou yo, atravè lis sa, pou yo bay paran yo ti tchotcho a. E gen anpil paran ki t ap plenyen. Paran an di w yo fè l mache avèk kat li, l al lekòl la, yo pran non l, li. Telman distrè ap veye telefòn chak ti grenn mesaj ki monte pou konnen si se pa amou cash ou eske se pa moun nan lap chèche kote kòb mon cash la fèt kote kòb natcash la fèt poutan li tale nan lekòl la nòmalman poul ta

Se menm ap fran yo te menm fè sport mwen menm te tout bay menm enfòmasyon sa dayè yo te fè gwo aktivite pou anonse akonpanye paran yo e fòmil lan se te ale nan lekòl nan al yo di direktè yo te dwe founi yon lis lis paran timoun ki nan lekòl e paran yo gen pou al avèk kat idantite Sa ki pa toujou respekte. Sevè, rechanje pozisyon pou nou paske la gè li pa pase byen pou le moman. Ann avanse Dezi, ann asire ke Sevè ka rejwenn nou. Bon, Sevè tape se dòt ou gade sou Ministè Afè Sosyal ki itilize sitiyasyon difisil ki gen anndan peyi a pou yo kontinye afè bè yo. Men se pa san rezon Blèz Pitèsonn, Jan Wilè Sevè, ki pèmèt ke Moun ki nan kan yo, espas kote moun yo deplase, yo kouri kite lakay yo pou fenomèn ensekirite a ki al refije, se pa san rezon ke mèt ke leta pa di anyen. Kominote entènasyonal la nan zòn pa yo ap fè kòb avèk moun sa yo. Ansanm, ministè afè sosyal spesyalman, yo aranje yo nan jwe sou lamizè e tray ak kalamite ke moun sa yo ap konnen pou yo kontinye gade le pain quotidien. Men malerezman, Ansanm moun sa yo ki ap konnen sitiyasyon difisil la, yo pa gen kalite ak dimansyon pou rezoud pwoblèm ke yo genyen an. Nou gen yon sèl fason ke nou kab rezoud sitiyasyon sa ki gen anndan peyi a. Se deside nan faz yon revòlt ki di moun ki ap dirije peyi a, li pa posib pa gon kote nan mond la ke moun ap viv nan fason ke yo pèmèt ke n ap viv la a, e apati de sa n ap soti nan sa ke n ye a. Men malerezman. Ou plis jwenn ansanm aktè politik yo. Ou plis jwenn klas politik lan ki statye l tou senpleman nan yon batay pou yo kapab jwenn djòb, pou yo kapab jwenn travay. Sepandan, nou kab remake, gen de renesans k ap fèt nan klas politik lan, Blaise Peson. Gen de nèg k ap eseye donton repare tèt yo la a. Konsèy elektoral pwovizwa la anonse. Ouvèti pou kesyon enskripsyon pou 2 pou rive 12 Mas k ap vini la. M garanti w kòm Jean Wilner Sévère li pi prezan, li pi prè zòn e nou ta ka di KEP a, l ap ka di nou ki kantite pati politik, ki kantite aktè ke l wè malgre y ap plenyen bò kote pa yo, yo estime pa gen anyen ki fèt pou rezoud pwoblèm ensekirite ki gen anndan peyi a, men sa p ap anpeche non mon ami frère ke yo defile a la filendyèn. pou y al patisipe nan eleksyon. Ke se eleksyon bout mamit, ke se eleksyon boudouboudou, yo tout yo pral patisipe nan eleksyon wi. Yo prepare pou y al nan eleksyon la a wi. E ansanm aktè ki la yo pa gen pyès pwoblèm. M kwè nou tout nou kab konstate. On nèg tankou Joseph Lambert, Joe Lambert, papa tounen, ki deklare ke l prè pou l brige yon manda elektif anndan peyi a. Li klè se akondisyon se atravè eleksyon ki fèt efektivman ki òganize anndan peyi a. Fòk eleksyon yo fèt. Sa vle di yon nèg tankou Joseph Lambert li pare pou l al nan eleksyon. Se sa l di la wi. Nan depatman Latibonit nou tout te konstate l pou peryòd kanaval la. Kanpay elektoral la li pa ko deklare men nou kab konstate ke tout nèg yo an kanpay. Blaise, èske ansanm operasyon ke lapolis di y ap mennen yo y ap rete nan kad soupoudraj polisyè an, san li pa kadre avèk reyalite ki ka pèmèt ke nou chanje done yo vreman. Ki rezilta dènye operasyon ke lapolis di l ap mennen la a? Nan Taba. Paske lapolis mete nòt deyò, yo di ke y ap mennen operasyon nan Taba, yo anonse yo sezi plizyè koktèl monotòv, e yo di gen divès bandi k tonbe. E bandi sa yo, ki wòl ke yo jwe nan gang yo? Pase Jonas Vladimir pa rezon te klè pou l te di ke e ansanm sa kap tonbe yo pa gen ti bandi pa gen gwo bandi kounya izo pratikman ap kontinye pran madanm nèg andan peyi a izo kontinye ap fè jènjan pandan lap kidnape lap dekapitalize moun e aprè epi on nèg di lap fè operasyon operasyon kont kiyès yap fè operasyon an la a. Pandan Izo kontinye ap bay kòmand. Lanmò sanjou kontinye ap bay kòmand. Donk sa k ap fèt la jodi a nan peyi Dayiti a, nou tout nou dwe konvenki li pa fèt o aza. Se tout yon chèn de patisipasyon atravè sila yo ki konstitye les postes de l'Etat oubyen dans l'administration de l'Etat yo aranje yo pou yo fè sa k ap fèt la la. Fòk nou gade kisa yo di nan depatman Sant peyi a, y ap mennen operasyon. Lapolis rekipere divès espas ke Zèfèyis te kontwole. Men, èske nou ka pase tout tan nou pou n ap vin anonse moun yo sa tou senpleman? Lapolis mennen operasyon e li pran yon otèl. Apre yon semèn, ke w tande lapolis pèdi kontwòl espas sa ke li te mennen operasyon paske bandi yo retounen avèk fòs. Nou konfòtab nan sa? Pandan Henry Wooster ap anonse vini GSF, Gwoup Sipresyon Gang, pou vin pèmèt ke gang pa egziste, e se menm li menm ki klè ke nou pa gen polisye ki an efektif ki ap fè mennen entèvansyon ak operasyon dan peyi a. E malerezman, ansanm aktè yo plis kwè nan fè batay pou yo kontinye gen pouvwa ap fè lajan andan peyi a, si yo pa gade sitiyasyon ki egziste la, kisa yo kab fè, kijan yo kab abòde l pou rezoud pwoblèm nan blès pèsonn Jean Rene Ceyer.
Bon, mwen menm m panse ke jodi an vrèman Désir, eske n kapab, menm nou menm kòm journalist, kòm direktè dopinyon, wi, fòk n dabò premye misyon nou se enfòme, fòk nou enfòme moun yo. Men, eske nan enfòme moun yo chak jou se yon sèl bagay n kapab vin ap pale? Lapolis te fè entèvansyon, lapolis te mennen operasyon, men ni operasyon ni entèvansyon yo, pou anpil moun, yo poko abouti avèk anyen kòm rezilta, paske kelke pa, vrè konsène yo toujou ankò anvi. Vrè konsène yo toujou vivan. Lè m di vrè konsène, vrè chèf de gang yo, teworis prensipal yo. E gen de zòn la a, menm lè w ta tande lapolis li mennen operasyon oubyen entèvansyon, zòn nan pa sef. Li pa konseye pou moun pase. Èske nou konprann? Li pa konse pou moun pase. Jodi an la wap dakò avèm. Eske moun ka layite kò yo onivo de lopital jeneral? Eske moun kapab layite kò yo menm kafou ayewopò? Non. Ayè samdi an, map avèk kolaboratè nou Claude Aider Antoine, li te klèman di. Kafou Ayewopò kòmanse jan lè ke lapolis te anonse la ke yo yo relouvri tèl bagay tèl bagay. Sa te fè anpil tole, sa te fè anpil kè kontan. Ok. Men la a, depi lè bagay kidnaping nan redemare, ap frape seryezman la a, enben moun yo prèske pa pa twò prezan layite kò yo ankò. Moun yo kòmanse ap fè ti, yo kòmanse ap yon ti jan repliye. Kidonk, jodi a pa bliye m di sa, gen de zòn, menm lè se te fòs de lòd yo ki mennen dè zoperasyon, ki rekipere espas sa yo. Men toutotan ke lapolis pa fè, pa konsolide espas sa yo, espas sa pasif. Kidira, gen de zòn la, se pa lapolis ki mennen operasyon, Se bandi yo ki deside libere espas yo. Sa vle di, nenpòt moman ke yo kapab retounen ankò. E pa gen okenn garanti bò kote otorite fòs de lòd yo. Pa gen okenn garanti. Tankou, m ap gade se de nèg la ba kòb feray la k ap fè video, ah ok, nou ba la. Men, tande. Tande byen. Ki mezi pran vrèman pou ke espas sa yo di yo rekipere la yo pou yo konsolide l, pou lavi reprann? Ou mèt tande sa w te tande la, moun Mibalè pako ap tounen dèn, gen de espas sa moun Mibalè poko ap tounen. Yo pap tounen vre. Swa ke yo pase al fè, al fè kòm si ti netwayaj, oubyen al fè ti pasaj nan jou, lajounen, men lannwit yo pap vin, yo pap vin dòmi konsa. Ou panse anpil nan moun Dèlma 30 ki retounen yo, ou panse yo sanse, ou panse yo gen lapè despri? Men non! Nenpòt ti bri bal yo tande mèt la kè yo sote, sitou lannwit ankò. Sitou lannwit. Sa vle di, dwe gon travay ki pou fèt, e se leta ki dwe fè l, se leta ki dwe garanti sa bò kote sitwayen yo, pou pèmèt ke yo kapab yo menm an swa, ebyen pèmèt ke lavi repran nan ansanm de zòn. Mesye, Dezi pa nèg Pòtoprens, men mwen menm, m toujou di m se nèg Bapedchoz. Li konn tout dizè edmi, onzè mesye, w ap jwenn moun bò Sativeokatò wi. Li konn tout dizè edmi, onzè, dayè medam Jamè Dodo yo, w ap jwenn yo sou Kapwa wi, zòn bò Lise Jèn Fi. Wap jwenn yo. Dayè yo te konn yo te gen pwòp club yo nan block sa. Ok? Li klè. Yo te konn tout zòn Sogan Rue. Sogan Rue kote moun tande yo di Sogan Rue a. Men pa gen bagay sa ankò. E alòske kan menm se de aktivite yo fè pou yo kapab viv. Kritik ou pa, yo viv de li. Men jodi a anpil nan yo se pèt cheve le moun te al brase. Sa vle di, se yon peyi kote ke tout kouch dwe kapab viv. Menm jan, jodi a, bon nèg kap touye moun, kap fè yon ansanm de vye aksyon, li kwè ke li dwe byen viv pandan ti tan ke li gen la viv la. Epi pou moun ki pa enplike nan de bagay sal ki wrong, pou leta pa ka garanti sekirite l, pou leta paka garanti sekirite l aske ou swadizan di ou gen ou gen des otorite ki la ke lajan taks wap peye yo hein mwen m vle di sa klè fizeme pa kòmsi m wè moun yo vle pran fizeme kòm yon sovè kòm yon nèg kòmsi ki pa fè yon bagay serye men non fizeme gen 15 mwa. Ba emisyon sa non plis. Hein.
Li pa gen misyon sa non plis. Yeah! Fi se mèt gen 15 mwa. Sa di, o mwen, kòm m konn tande yo di lè moun yo fèk vini, yo ba yo 90 jou. Men Fi se mèt gen 15 mwa. Ki sa l fè? Ki bilan Fi se mèt, ki chèf de gang ki netralize? Vrèman ki zòn ki rekipere? Jiska prezan gen de moun ki kwè ke se sou baz de negosyasyon ke nèg yo, leta, negosye avèk de chèf de gang pou libere yon ansanm de espas. Bon, se sa, se sa anpil moun di. E ki parèt vrè. Ki parèt vrè. Ki parèt vrè. Ou wè jan Kader te ale Kafou Ayewopò, Li tap fè matuvi oh très bientôt se pa mache salomon fè louvè l non fè louvè sou fè louvè mache salomon non fè louvè sou komisarya non wi jakadè answa son nèg ki ka batay son nèg ki konn batay.

Ou remake sa? Ya gad lè lap sòti kounya la a apa lèl ta fè e kòman bagay kafou ayopò la lè lap sòti frè se jilè sou li kas li nan tèt li epi gwo zam li kòze devan li èske nou konprann? Donk jodi an sanble ke nou konprann ke peyi an. Avè bann kolonn moun sa ke n tande la yo, ki ap aranje yo la pou kapab vin retounen nan figi moun, Majorie Michel wi, SDP de André Michel wi, Majorie Michel wi. Yo kontribye nan destabilize peyi a, nan kreye sa gen la, paske pa bliye, se SDP atravè moun ki te ladan yo, Majorie, André Michel, Nenel Cassy, Lerica Pierre, Lè Sorel, moun sa yo, ki ba nou Vitelhomme. Yo ba nou Vitelhomme wi. Se yo ki ba nou Jeff Canaran wi. E yo ki ba nou kouman defen, pwòp defen Odma wi. Jodi a ki kite gran kif moun nou la sali a la wi. E gen anpil lòt si bay baz la. E yo ki ranfòse yo kreye yo wi. Hein? Kokorat san ras. Kokorat san ras.
Epi jodi a se menm moun sa yo, lè w tande Youri ap pale nan Latibonit, o, e depatman oubyen Latibonit, li pral, e 12 zan wi li fè kòm senatè. E pa 2 manda li pran, se Dezi.
Direktè, 2 manda plis konseye prezidansyèl. 2 manda kòm senatè, 6 zan, 6 zan wi. Kote rezilta l? Epi se kounya, bon lè pwa te vèt li pa t ka bay bon pwa, kounya li fin sèch, epi la panse li ka bay, li ka bay, li ka bay, li ka bay pire. Hein? Nèg sa yo, kòm yo pap janm ka tounen al nan pòs elektif ankò paske yo kwè ke moun pap al vote yo, men fòk yo rete vivan politikman, fòk yo rete vivan kòm vivan kòm mafya politik, fòk yo rete vivan pou yap fè bras politik, enben sa kwè nèg sa yo nan figi moun toujou. Men pa pa espere anyen Pa espere anyen anyen anyen de klas politik tradisyonèl vòlè koupyon sa a ki nan ame jenn gason anndan geto a, nan kreye sa k gen landan peyi an epi k ap fè n kwè ke yo pral pote chanjman, yo pral pote sesi, yo pral pote selòtbò. Detwonpe nou. Detwonpe nou! Jodi a pèp ayisyen, an n eseye konprann, an n eseye analize, an n eseye kesyone sa a pou nou di ke en en, e pa menm moun sa yo, lè Marjorie Michel, SDP te bay Ricard Pierre kòm minis planifikasyon sou Ariel. Menm lè yo te dòmi deyò nan KPTA la, kòmsi yo pa t bay Marjorie Michel kòm minis afè sosyal? Kounye a pou Marjorie Michel pral dirije afè sosyal kòm militan, militan nèt. Militan nèt ki pral nan afè sosyal. E mesye, e tan dòt lòt ankò. Ou pa wè fusion te pran MTPTC, yo konvèti l an pati fusion avèk Osman Pradel. Sa di,